Gen anpil moun ki genyen reyisit yo nan men yo. Sesi etan di, gen anpil moun ki genyen sa k rele nosyon de reyisit yo nan men yo. Yo gen fòmil reyisit yo nan men yo. E vwala ke moun sa echwe. Poukisa moun sa echwe malgre li gen fòmil reyisit la nan li menm? Se paske bouch moun sa twò cho. Ou konprann sa k rele bouch alèlè. Donk youn nan bagay ki ap fè w reyisi se lè w gen kapasite pou fè silans. Bonjour, bonsoir e avèk tout moun kap tande nou e sesi pe enpòt kote ou prezan maten an. Maten an nou pa vini long avèk ou, nou pa pral rete long, men nou gen yon tèm, yon sijè ki vrèman enpòtan ke nou vle an kèlke sòt pataje avèk ou. Donk maten an, jan ke vrèman ou kab gade l sou ekran, nou vle pale de Fè silans pou w kapab reyisi. Nou di w fè silans pou w ka reyisi. E maten an, anvan menm nou kòmanse, nou vle pran yon ti moman pou nou salye d'une manière spéciale a tout vrèman nou vle salye sponsò nou yo e nap salye fondasyon eder ki se la yon grand fondasyon ki ap travay pou reyini ansanm de sosyete de ayisyen kelkeswa kote li ye pou yo fè yo vin yon sèl pou nou konstwi de bagay nou salye ip mental health services nou salye kredipep e nou salye avèk ou menm kap tande nou swa sou tiktok, facebook, youtube peu importe kote ke ou ye jan wap ka gade li nan ekran la. Donk jan nou dil deja, maten an nou vle pale kelke swa moun, nou salye moun ki sou tiktok yo, e tèm nou vle trete maten an se fè silans pou w ka reyisi. Kisa nou vin twouve? Nou vin twouve ke Gen anpil moun ki genyen reyisit yo nan men yo. Sesi etan di, gen anpil moun ki genyen sa k rele nosyon de reyisit yo nan men yo. Yo gen fòmil reyisit yo nan men yo. E vwala ke moun sa echwe. Poukisa moun sa echwe malgre li gen fòmil reyisit la nan li menm? Se paske bouch moun sa twò cho. Ou konprann sa k rele bouch alèlè. Donk youn nan bagay ki ap fè w reyisi se lè w gen kapasite pou fè silans. Depi w gen kapasite pou fè silans ou ka reyisi. Depi bouch ou twò cho, li fasil pou echwe. Le poukwa? La reyisit li atribiye avèk yon fòmil ki se fòmil reyisit la. Men nan devan tout moun k ap mennen yon konba, gen sa ki rele dè zenemi

Men nan fòmil reyisit la se nan menw li ye men yn fwa ke ou pa fè silans wap pale de stratejiw wap pale de Saw pral fè wap pale de Saw gen pou fè enmi an gentan kapte tout lign kew pral fè epi tou li pral devyew hahahaha sa son bagay ki fasil a konprann yn fwa ke ou bay enmi an plan datak ou, strateji w, w ap echwe. Men yn fwa ke w fè silans, w ap reyisi. Se sa k fè n di w lè w gen fòmil reyisit ou nan men w, se pou w fè silans, lè ke w gen viktwa, viktwa a pale de pou ou. Men non si w ap nan pale zanmi, w ap rele zanmi, w ap rele frè, men sa m pral fè, men wout m pral trase, ou deja echwe. Paske anpil fwa, moun ki pral koz ou echwe a, se moun ki pi pre w la. Paske se li ki pral livre w. Men nan dans des grands pays, il y a ce qu'on appelle l'enseignement, le renseignement. Gran peyi yo, yo depanse anpil kòb nan sa k rele renseignement. Renseignement, li la pou l sere sekrè peyi a e pou l al chèche konn sekrè lòt peyi. Se sa le ransèyneman. Men nan, nan vi moun, pou w reyisi, gen de sekrè fò w kapab kenbe l. Depi w kapab kenbe sekrè, ou kapab reyisi. Se pa tout bagay pou gen ta ap pale, bagay, w ap live estrateji w, w ap pale men sa m pral fè, men sa m pral di, men sa m pral, non. Il y a un moment pou w gade, konsève sa ki rele sekrè w. Si w gen yon pwojè ou bezwen reyisi, premyèman se pou w aprann fè silans. pa plede pale men sa m pral fè oh m pral desann Ayiti m pral desann Sendomeng men sa non il fo aprann a jere sekrè w m pral di w yon bagay tout pwisans tout sa w yon moun genyen li posede li baze sou sekrè sa vle di depi w pa gen sekrè pa gen pouvwa pa gen sa ki rele e pouvwa pa gen sak rele otorite, pa gen sak rele reyisit san sekrè. Ba l montre w yon bagay ki klè. Èske w konnen youn nan pi gwo mak k ap fè aktyalite, an n pran koka kola ki se youn nan pi gwo mak, èske w konnen se 2 moun sèlman ki konn fòmil pou fè koka kola? Sa vle di yo pa devwale sekrè a paske kòb la siksè yo fè a li rezève nan sekrè yo m salye moun ki sou tiktok yo map salye Deroty map salye tout moun map salye Beatrice ou konprann big shout up pou ou depi Indiana men nan kisa m vle di pa la yn fwa ke w pa ka kenbe sekrè w ou pa ka reyisi gen de fi wal koze avèk li se yon sekrè kew te vin dekouvri de li ki fè fi sa vin renmenw oubyen fi sa vin apwoche de ou se paske ou konn ou kenbe sekrè sa ou konn sa ou konn pwen fèb sa men imedyatman ou devwale pwen fèb sa avèk fi sa oubyen avèk gason sa ou pèdi relasyon sa paske viktwa li konte sou sekrè a depi bouch ou cho depi bouch ou eskize m ekspresyon an m pa tap di bouch non m pa tap di bouch non m te ka di yon lòt pawòl nan plas bouch wi men m di bouch paske gen anpil moun kap tande m depi bouch ou twò cho ou pa ka fè siksè donk sela souzantan le sekrè è la baz de la reyusit. Depi w ka fè silans, depi w ka gade strateji w an sekrè, ou kapab fè siksè. Men si w moun ki renmen pale, ou ka fè siksè, men enmi an, li pral gate chemen an nan men w. Kote pou w ta rive nan 10 jou, ou ka fè 10 an ou pa janm rive. Si w te destine pou w reyisi, w ap toujou reyisi, men w te ka, ou te ka, nòmalman w te ka dwe reyisi nan 10 jou, ou fè 10 ans parce que tu n'as pas la capacité de faire silence ou ankò de te teze. Gen moun bouch yo twò cho, ou pale twòp, ou pa gen yon motè, ou pa gen yon chèn anndan lang ou. Donk sa vle di ke Se sak fè ke menm o nivo de la kreyasyon nou wè Bondye ba w 2 zòrèy, li ba w yon bouch. Se paske li vle pou w tande plis e pale mwens. Moun ki reyisi se moun ki tande plis e ki pale mwens. moun ki echwe se moun ki rablabla plis e k tande mwens. Li pa tande sa w ap di la, se pale l ap pale. Men sa m pral fè, men kote m pral pase, men wout pou m pral pase. E imedyatman ou bay enmi an wout ke w pral pase, wout ke w pral fè, I'm so sorry for you, ou echwe. Ou echwe paske tu as, tu viens de donner ton strategie. hein ou vin bay strateji ke ou pral anplwaye a et de là etant puisque tu as donne puisque tu as livre le strateji ke ou prale itilize donk sa se deja yon yon sin ki pwouve vrèman ke ou echwe donk sa li menm li klè pa gen bagay a diskite de sela. Donk kisa m vle di maten an? Maten an m vle di ke gen moun ou wè k ap soufri, gen moun ou wè k ap pase mizè, gen moun ou wè ki pa ka fè siksè nan biznis, li pa ka fè siksè nan etid, li pa ka fè siksè nan anyen, le poukwa se paske pèsòn sa li pale twòp, bouch li twò cho. enh bouch li twò cho map mande avèk ou menm zanmi ou ankò ou menm kap tandem la si wap gade emisyon sa oubyen wap tande si w bezwen reyisi fò w ka fè silans tout otan ou poko prè pou w fè silans pou w gade sekrè w ou poko ka reyisi e nou di l e nou redi l ankò sa se yon bagay ki klè ke m vin di w la, gen moun ki te dwe reyisi, gen moun ki te dwe fè siksè, gen moun ki te dwe pase deja, men li pa pase, le poukwa se paske li pa ka fè silans, bouch li twò cho, li pale twòp. Si w vle fè siksè, sispann bay estrateji w avèk enmi. Sispann pale, men sa m pral fè, men pwojè m, men sesi, men sa m pral fè. Paske imedyatman w di sa, enmi an ki gentan konn plan w, li pral take w nan plan w. Men si w fè silans, w ap reyisi paske enmi an, li pap konnen plan w. Se sa k fè youn nan spò prefere m, Mwen salye Eddy Pauleis kap tande nou. Youn nan sport prefem nap mande w pataje, abone e komante. Youn nan sport preferem se le football. Football la pou trible advèsè a se fè advèsè a santi w pral lagoch pandan w pral ladwat. Se fè advèsè a santi w pral lan pandan ke w pral rapid. Depi ke sosyete a ka li emosyon w, yo konn lè w kontan, yo konn lè w fache, yo konn lè w genyen, yo konn lè w pa genyen, ou vin yon moun ki pa gen vi prive e w s on moun k ap echwe fasil. Paske yo konn lè pou yo atlaka w, yo konn lè pou yo goumen avèk ou paske yo konn lè w tris, yo konn lè w kontan, yo konn lè w. Men si bagay sa yo, si emosyon w kapab rete an sekrè, ou kapab reyisi. Mennan, y a ce qu'on appelle, lè m di fè silans, y a, y a le langage parlé, y a le langage écrit. Gen pafwa ou pa pale, ou pa di yon bagay, men jès la oubyen sa w ekri a, li di ki sa k ap travèse w. Se sa k fè gen anpil moun tout moun gentan konn vi prive yo paske sou rezo, sou stati yo oubyen nenpòt ti bagay k ap pase yo lakay yo, yo gentan pibliye, woy maten an m tris, woy maten an m pa gen kòb, woy maten an m beni, woy maten an m jwenn yon kòb, maten an m jwenn yon bagay. Donk sosyete a konnen vi prive w, y ap maspinen w paske vi w nan lari. Pa gen yon moun ke vi l nan lari ki pral reyisi.

Psikoloko al gon bò moun fou, on bò moun tèt dwat. Sa vle di ou pap ka konprann mwen menm. Se la reyalite. Sa vle di gon sekrè vital ke w pap ka konnen. Lè w al chèche m nan moun fou a, w ap jwenn moun tèt dwat la. E lè w al chèche moun tèt dwat la nan mwen, ou jwenn moun fou a. Paske le maten lè w leve ou pa konn kiyès w ap jwenn non. Wap kontre psikoloko a, men ou pa konnen si son moun fou, si son moun tèt dwat. Donk ou paka li emosyon m. Piske ou paka li emosyon m, ou pa konn strateji m, ou pa konnen objektif mwen. Donk lè m reyisi, lè m rive kote m ap rive a, wap wè l. Sa li menm ni konkrè. N ap salye tout moun k ap tande nou. Donk, ki sa m vle di pa la? Ou menm k ap plede pibliye, k ap plede mete bagay sou stati w, pa pale de estrateji w, pa pale de plan w. M mande w pou w fè yon trib emosyonèl. Ki sa m rele trib emosyonèl la? Trib emosyonèl la, se fè moun nan panse okontrè de sa l ta dwe panse a. Sa vle di si maten w kontan, Ou ka poste oubyen fè moun nan santi w tris. E si w tris, fè moun nan santi w kontan. Konsa lè w vin kontan ou poste w kontan l pap konnen. Lè w vin tris ou poste w tris li pap konnen. Ou melanje sèvo enmi an. Donk ou fon trip emosyonèl moun pap konnen vizyon w moun pap konnen estrateji w. Men imedyatman nenpòt bagay ki pase nan fwaye w, ou pibliye, hey timoun bagay, ou pibliye, ou pibliye siksè w, ou s on moun ki vwe a lechèk. Sa m di la mwen menm mwen m klè ladan l, depi bouch ou cho, ou pa ka reyisi. Depi w renmen pale twòp, ou renmen fè moun konnen twòp, ou pa ka reyisi. Sa li menm li klè. M di maten an, Gen moun kap pase mizè, gen moun kap woule nan fatra, gen moun kap woule nan pousyè, se paske bouch li twò cho, son enmi ki fè wap woule nan fatra, ki fè ke wap woule nan tenèb sa, ou paka avanse, ou bloke, se paske ou pale twòp, enben enmi an blokew. Men maten an, sou menm rit sa, Map salye Bishop Edson. Bishop Edson a travè de ministè sa ki enplante ki se ministè enstitisyonèl entènasyonal les anjandre diven ki genyen yon jèn ke yo fè chak jedi de 6 zè di maten pou midi nan usa Massachusetts. Rete branche sou jèn sa chak jedi. Ou menm ki bloke ki paka reyisi kelkeswa nou pa pale de relijyon la nou pa ble nou pa di w relijyon nou di w ministè enstitisyonèl entènasyonal lèzanjandre de Dye kelkeswa tip de moun ou ye a ou bloke ou pa ka fè pitit ou bloke ou pa ka marye pitit ou pase nan tenten lavi w pase nan tenten n ap mande w asiste avèk jèn sa e si w vini 3 fwa nan jèn nan ou pa delivre ou pa jwenn sa w te bezwen an, Bishop Edson di w ou pa bezwen tounen. Massachusetts, nou pral voye n ap gentan ba w adrès la chak jedi e m ap la, Sikoloco ap la. Ou bloke, ou pa ka fè pitit, ou pa ka vwayaje, tout afè w bloke kèlkeswa kote w ye Ozetazini an, vini nan jèn sa e si ke ou nan w lòt peyi, y ap voye w yon link prive pou swiv jèn sa. Imedyatman ou fè 3 jou nan jèn sa, sa k mare w la, li pa bloke ou pa bezwen tounen ankò. E imedyatman ou debloke, se pou w al di moun yo kisa ki, kòman w fè debloke pou yo vini nan sous sa, nan kanal sa. Nou deklare l solanèlman. La pa gen jwèt ankò. Paske n ap viv nan yon mond ki espirityèl, men nou menm nou pran l su le plan materyèl. Jèn nan ap fèt chak jedi, gen anpil moun k ap mande pou jèn nan l fèt chak jedi de sizè pou midi. Kèlkeswa relijyon ou te a, kèlkeswa moun ou te a, ou bloke, lavi w bloke, biznis ou pa ka mache, ou pa ka marye, ou pa ka fè pitit, yo, tout sa w fè tounen dèyè w, lavi w vle fini mal, tout bagay vire kont ou, vini nan jèn sa. jedi yo nan ministè enstitisyonèl entènasyonal Les Engendrés de Dieu, w ap jwenn sa w bezwen. Paske se reyisit la li menm se yon bagay fasil li ye, ou bezwen konnen kòman jisteman pou ou jere sa. Li trè, se trè trè trè trè zenpòtan. E maten an, M pa pral kenbe w plis non, m pa pral kenbe w anpil maten an. Men youn nan bagay m te vle fè w wè, tout siksè depann de kòman ou jere sekrè w. Menan, ou menm ki sou YouTube, ou menm ki sou Facebook, m vle fè w kado 2 grenn vèsè maten an. Se jan u 7 paske nou nou nap fè yon spiritualité Jean 7 verset 8 a 10 e map fè w kado yon lòt grenn vèsè ki se nan Marc 8 verset verset 30 la m pap pale de moun ki al legliz m pap pale de moun ki kretyen non map fè yon emisyon sosyal men la bib rès e demè yon liv sakre Pou sela, nou toujou genyen yon vèsè de baz ki kore sijè ke nou ap balanse a. Nan Jan 7 vèsè 8, li raple nou istwa kote Jezi prale e ta sipoze al nan fèt. Men nan mesye yo vin poze, li di avèk mesye yo konsa, Vou monte a la fèt Moi, je ne monte pas à cette fête, car mon temps n'est pas accompli. Jezi di l pa pral, N a prale nan fèt la, men mwen menm, mwen m pa prale nan fèt la, paske tan m nan poko akonpli. Et ayant dit ces choses, il resta, lui, en Galilée. Li di l pa pral an Jide, l ap ret an Galile. Pandan l fin di mesye sa, mesye yo sa, li rete an Galile. Men vèsè ki enpòtan se vèsè 10 la, li di, Men, lòske sè frère furent montés à la fête, lòske frè yo fin moute, il monta lui aussi, non pas publiquement, mais en secret. M pral moute w wi. Jezi di mesye yo konsa, li pa pral nan fèt la paske tan l poko ale, poko rive. Imedyatman, mesye yo moute, Li moute tou, men an sekrè, li pa moute piblikman. Poukisa l moute an sekrè? Poukisa l fè afè l an sekrè? Se paske enmi an, pou enmi pa al bare l nan wout li. Li di l lè l poko rive. Se pa lè l poko rive vre non, se yon strateji. Se le Kris. Le Kris se la pafèt strateji di siksè. Sa vle di imedyatman w suiv parabòl ou swiv demach Jezi ou gen strateji pouw avanse. Donk gen bagay ou pral fè ou oblije di yon lòt bagay e fè sa ou pral fè a an sekrè pa piblikman. Sa vle di Jezi te konnen ke pouw reyisi gen bagay se an sekrè pou fèl. Gen de sekrè fòw konsève. E m pral baw dezyèm grenn vèsè se nan Mak 8 vèsè 30. lòske Jezi fin al fè sa k rele la transfigirasyon devan mesye yo sou tèt mòn nan, li vin transfigire kote lòt de sèvitè yo parèt, lòske Jezi ap desann mòn nan avèk twa disip li t al pran yo, li di, Jezi lèr rekòmanda sevèman de ne pa dir de li de ne pas dire cela a personne. Jezi mande a mesye yo, mi la, li mande avèk mesye yo sevèman, se pou n kenbe sa n sot wè a an sekrè. Ou pale twòp. Gen bagay ou wè ou pa dwe pale. Gen bagay ou tande ou pa dwe pale, yo pral mete w nan pwoblèm. Ay, sa li menm li tèrib wi. li ekstrèmeman tèrib, m p ap ba w manti, li se yon bagay ki ekstrèmeman tèrib, ekstrèmeman, ekstrèmeman tèrib. Donk, in fwa ke ou ka fè silans, ou ka reyisi. Men, in fwa ke ou pa ka fè silans, ou pa ka reyisi. Paske, baz reyisit la, li baze sur sekrè. Nou wè l la, Jan 8 vèsè 9 e 10, m eksplike l klè, nou wè Mak 8 vèsè 30. Jodi a, nou te vle pale de sa enpòtans ke se fè silans pou w ka reyisi. Depi w bouch ou cho, ou manje manje cho, ou ret anba kay ki gen tòl cho m pa konnen, w ap mache anba solèy cho, bouch ou vin cho nap fè m rap la wi bouch ou vin cho ou pa ka reyisi hahahaha gen moun ki di aba psikoloco a rap tou nou nèg nou defann nou hummhumm donk kisa m vle di bay la ou pap ka reyisi si ou pale sekrè ou donk pou reyisi youn nan fòmil lan se fè silans jan m te di a maten m pa gen anpil bagay ke m vle pote pou nou non bag anpil detay, anpil pale anpil kem pral fè non. M te just vle diw si w vle reyisi, si se si reyèlman w vle reyisi, si reyèlman w vle fè siksè, il faut ke ou aprann a fè silans. Une fwa ke w ka fè silans, ou ka reyisi. Une fwa ke ou ka fè silans, ou kapab reyisi. Une fwa ke ou pa ka fè silans, ou kapab echwe. Donk sa li menm se yon bagay ki enpòtan. E pa bliye, n ap salye avèk Bishop Edson atravè de Ministè Enstitisyonèl Entènasyonal Lèzanjandre pou Les Engendrés de Dieu ki etabli kò l nan North Attleboro, nan Massachusetts, Bishop Edson ap envite w nan jèn sa k ap fèt chak jedi. Depi l fè jedi bow sizè dimaten, nou mande ou menm ki bloke, ou menm ki gen yon pitit ou yo devye, Ou menm ki gon maladi k pa ka trete Ou menm reyisit la pase lwen w Ou menm ki pa konn sa pou fè Ou ozetazini men se kòmsi w t ap viv nan yon peyi ki mwen ki ki e ki soudevlope tandiske w ap viv nan yon peyi k devlope gon ennmi gon bagay yo fè dèyè w ki mare w ki anpeche w avanse Ou gon maladi kòb pa ka rete nan men w Ou bloke Ou pa konn sa pou w fè Ou pa ka posede anyen tout kote ou pase se imilyasyon ou pa ka rete nan travay vini nan chèn sa ki fèt chak jedi 6 zè di maten pou midi 30 aprè 3 jèn si w pa jwenn rezilta ou pa bezwen vini ankò men aprè premye dezyèm twazyèm jèn sa depi w jwenn rezilta pibliye Nouvèl la fè lòt moun vini. Kèlkeswa kote moun nan ye Ozetazini, li dwe vini. E kèlkeswa kote w ye nan lemond antye, w ap kontakte Bishop Edson atravè de ministè enstitisyonèl entènasyonal Les Engendrés de Dieu, l ap ba ou yon link spesyal. W ap ret nan chanm lakay ou, w ap swiv lèt a lèt. W ap pran 3 jou jèn sa yo. ou pa soti avèk sa w bezwen an, ou mèt gaye nouvèl la ke sa li se yon bagay. Paske fòmil lan li la. E m di w sa byen, El Psicologo, mwen menm, ehe, m ap la. M ap la nan majorite jèn yo, pou m pa di tout. M ap la bonè. Ap gen enpozisyon de men, ap gen anpil bagay. Nou pral gade ke spirityalite siksè a Se pa sa w panse a. Gen anpil moun ki pral devan lòm ki pral chèche siksè. Non. Siksè a li rezide nan men Kreyatè a. Se li ki gen la fòmil stratejik e teknik de la reyisit. Kèlkeswa sa ki bloke w la, kèlkeswa, e m òdone sa maten a, kèlkeswa moun k ap gade emisyon an la, kèlkeswa sa w genyen ki bloke w la la, ke w wè w pa wè kote pou w fè, ke ou wè ke ou anvi tiye tèt ou, m mande w kanpe kote w ye a, epi tou fèmen zye w. Mete pwoblèm nan anfas ou. Nou prale ri, men m mande kèlkeswa moun k ap tande m la, k ap gade m la, e m ap mande w imedyatman sa k fèt la k fèt, voye nouvèl, n ap poste l nan lòt emisyon an. Nan emisyon n pral gen la, n ap poste l pou n di men sa k fèt la. Se pa mwen k ap pale non, w ap rele sou emisyon an, wap wè nimewo, wap rele wap di men sak fèt. Kèlkeswa moun ki gon bagay la nan moman la, ki santi tèt li vle pati, ki santil pral pran prizon, ki santi lavil vle fini, ki santil vle echwe, ki santil pa konn sa poul fè ankò, fon ti kanpe la. Epi tou fèmen zyew. Fon ti kanpe fèmen zyew, mete pwoblèm nan devanw. M baw 10 segond pou fè sa. Femen je w, mete pwoblèm nan devan w, epi tou pa di anyen. Kèlkeswa moun ki gon pwoblèm la, ou gon pwoblèm ou pa gen sa pou w fè, yo pral tiye w, oubyen se yon kòb ou dwe, yo pral mete w nan prizon, lavi w vle fini, ou antrave, ou demele, yon kòb kay, kòb lekòl, yon randevou, kèlkeswa sa l ye, w ap gade m nan moman la,

nimewo a ni nan live la oubyen voye yon tèks ban nou epi tou nan pwochen emisyon an map fè w rele pou w di sa k te fèt la pa gen jwèt kap fèt la sa se yon plan stratejik teknik espirityèl nou pap jwe la se sak fè ke Bishop Edson mande w pou w vini nan jèn sa chak jedi e w pral wè bagay ki pral fèt. Donk maten an m te kontan avèk ou e n ap tann moun sa yo maten an la menm ki gentan jwenn yon gwo deblokaj e ki gentan jwenn yon gran deblokaj n ap tann ou maten an e pou ekri nou nan pwochèn emisyon an pou vin di sa k te fèt la devan tout moun e n ap poste l sou platfòm yo. pou di sak te fèt la. Se pral sin. Paske youn nan bagay mèt la pale l di ke sa, ke sa kap akonpanye w, se sa, se mirak la, se pwodij la. Nap tann ou pou lòt emisyon. Maten an m te kontan avèk ou wi. Jan m te di w la m pa pral rete anpil. M te vle pale avèk ou spesyalman de kòman pou jere siksè w. se lòske ou kapab gen kapasite pou fè silans. Depi ou ka fè silans, ou ka reyisi. Men depi ou pale twòp, l ap difisil pou reyisi. E maten an ankò, nou te di w ke youn nan bagay ki fè yon peyi avanse, se sekrè. Depi gen sekrè, gen reyisit. Depi ou ka kenbe afè w an sekrè, gen de bagay, menm lè w te wè, menm lè w te tande, ou pa pale. Kenbe sekrè a, epi tou w ap jwenn reyisit la. Nou prale. M te kontan avèk ou maten an. M panse ke emisyon sa, li pral rete grave kòm yon, kòm yon bagay sou chanèl la, sou platfòm yo. Youn nan bagay n ap mande w se pou w abòne, pataje e kòmante pou plis moun ka jwenn enfòmasyon de emisyon sa ki ap fè angra aktyalite ki se Sou Chosèt. Pa bliye ke w te sou Cho pa w la ki se Chosèt, yon emisyon ki la pou fòme, transfòme, transfòme, enfòme. L ap transfòme tou. Donk nou salye sponsò nou yo. Nou konnen la Fondasyon Eder Se yon fondasyon k ap travay, ki se yon enstitisyon k ap travay sou le plan de vi ekonomik, sosyal, spirityèl pou devlopman sosyete ayisyèn nan kèlkeswa kote l twouve l. Nou gen Hippie Mental Health Services ki se yon ajans de sante mantal k ap evolye nan Massachusetts. Nou travay as a mental health technician. Nou gen Kredipep ki se biwo kredi ki la pou prete kòb a tout moun ki gen pwoblèm nan Fondasyon Eder. Donk sa yo se ansanm de fondas, de ansanm de sponsò ke n gen pou le moman. Si ou menm ou ta vle sponsorize show sa, ou ta vle ke nou pale de ou e chak fwa ke show sa ap fèt, ou ka ekri nou prive epi tou n ap mete ou sou platfòm nan. Donk nou salye nou tout ki t ap tande nou, ki t ap gade nou. Se te avèk ou El Psicoloco e maten an nou te pale prensipalman de sijè sa ki se fè silans pou karese. Donk n ap rewè ankò, n ap wè yon lòt fwa e m swete kreyatè a beni nou bòn semèn donk nou ale emisyon sa ap sou platfòm nan wap toujou ka gadel wap toujou ka odisyonel babay tout moun bon dimanch nap rewè ankò mèsi.